Salut tout moun, se avèk Rozo, par le biyè de Didine et Kendy.
Nou tounen ankò avèk yon nouvo videyo e jan nou te pwomèt ou an, videyo sa li pral pale de mwa out, kisa mwa out reprezante pou nou menm antanke Ayisyen. Ebyen janm te dil nan pòs avan yo mwa out se yon mwa kote ke gen anpil bèl fwi anpil fwi enpòtan kendy ki donnen yo donnen nan lòt mwa nan ane a men yo donnen plis nan mwa out nou gen kòm egzanp labapen ou genyen tou yon fwi ke yo rele ti koko ti koko an se de lye se de yo fè pati de menm fami lan, men gen yon an kreyòl nou rele ti koko, gen yon lòt nou rele gwo koko. Sa vle di se toujou. Se wè pou m ta wè fwi sa paske m pa konnen l. E vre?
Mwen m pa m pa konn wè l Pòtoprens se plis Okap mwen konn wè l. Jan l fèt lan, w ap wè se tankou yon ti kokoye piti piti sof ke Tankou menm jan kokoye a wè l gen yon gwo po sou li, ti koko ak gwo koko yo gen gwo po sou yo sof ke yo pa gen dlo menm jan avèk kokoye anndan l.
Tankou jan yo prepare l, yo bouyi l ansanm avèk sèl menm jan w bouyi labapen avèk tout po avèk sèl, se konsa yo prepare l, yo bouyi l ansanm avèk sèl yo manje. E gwo koko a ankò. Se li menm ki plis enpòtan poukisa se paske non sèlman ou ka manje nwa ki anndan l lan men tou po a yo konn fè lwil ansanm avè l men lwil sa ou pa ka fè tank m pa konn si se kapab ou pa ka fè nenpòt manje avè l men moun okap lwil sa yo konn fè mayi kole avèk pwa nwa ansanm avè l lè w fon mayi kole avèk pwa ansanm avèk lwil kokwo Humm se koupe dwet. Eske l gen gou kokoye a menm. Li pa gen gou kokoye a. Tankou lwil koko an lè l nan manje e kòmsi li vin ba ou yon ti gou beurre melanje ansanm avèk tankou li gen yon ti aspè cheese ladan l tou. Men se yon se goute pou ta goute l. Se pa yon bagay vrèman ke ou kapab dekri a 100 pou 100. Se goute pou kapab goute l, pou kapab wè ki gou ke l genyen. E 2 fwi sa yo, menm jan avèk labapen, yo donnen nan tout mwa nan ane an, men yo donnen plis nan mwa out. Se sa fè wap wè Okap, nou konnen mwa out se vakans dete, gen ti moun depi w wè mwa out pral rive, vakans dete pral rive, paran yo ba yo ti kòb, Yo fè komès, sa k ap vann ti koko, sa k ap vann kenèp, sa k ap vann gwo koko, jan yo konn ap pwonmennen l. Men ti koko bon di sèl, si w goute l manman w pèdi w, y a rele w nan Nirvana. So, se ti chante sa ke timoun yo te konn itilize ki vrèman komik pou yo kapab pwonmennen ti koko lè y ap vann li. E sa pou nou konnen se ke manje sa yo ke nou sot site an, a savo ti koko, gwo koko, labapen, kenèp, etc. Se pa selman yo menm ki fè ke mwa out lan li menm li enpotan pou nou menm antanke ayisyen. Lòt rezon ki fè ke mwa Out lan nou ta sipoze konsidere l kòm yon mwa enpòtan pou nou menm, se paske nan istwa nou gen anpil mouvman ke esklav yo yo menm ki te fèt, ki mouvman ki fèt avèk plis siksè yo, ok, majorite mouvman ki fèt ak plis siksè yo, se nan mwa Out. Swa yo te fè l nan mwa Out. Oubyen yo te kòmanse l nan mwa out. E nou konnen nan istwa nou, nou menm, nou pa vrèman, zansèt nou yo pa vrèman gen orijin yo sou tè Dayiti. Nou tout, nou soti nan kontinan afriken an. E kòman nou fè rive nan kontinan ameriken an, e nan karayib lan, se ke espanyòl yo, nou gen espanyòl, nou gen fransè, nou genyen tou lèzanglè, ok, ki te konn ap eksplwate les terres africaines. E lè yo ale an Afrik, non sèlman y ap eksplwate resous natirèl ki genyen nan tè afrikèn yo, men an menm tou, yo te konn ap eksplwate e abize fizikman Afriken yo. Jiskaske yo te vin itilize Afriken yo kòm des objè pou yo vann. So, nou genyen Christophe. An, nou konnen nan istwa nou, nou genyen Kristòf Kolon ki li menm li te pran lanmè a pou li, kote ke l te vle dirije l di kote de lwès. Men malerezman, li te fè yon movèz wout, li te vin ateri sur lil Dayiti, pli presizeman o Mòl Sen Nikola. E lè ke li rive nan Mòl Sen Nikola, lè l ap gade tè lan, l ap gade il lan, Li wè ke li sanble avèk Lespany. Se sa k fè yo te bay lil Dayiti non Ispanyola, sa ki vle di Petit Espagne. E Kristòf Kolon, jan yo te fè nou konprann ke se yon Espanyòl, Kristòf Kolon li pa t yon Espanyòl, se te yon Italyen ki t ap travay pou Lèzespanyòl. Ebyen se an konsa yo te vin kòmanse. ap eksplwate lil Dayiti. Lè yo te rive sou il lan, yo te vin jwenn de Ameriken, sa ke nou panse se yo menm ki te fèt nan kontinan Ameriken an, ki te sanble avèk de Zendyen, se sa fè yo te, Espanyòl yo te vin rele yo de Zendijèn, paske yo te sanble avèk lè Zendyen. Lè yo vin jwenn Endijèn yo, ebyen, menm sa. yo te konn fè Afriken yo lè yo ann Afrik, yo vini pou yo fè Endijèn yo li tou. E Endijèn yo yo menm, yo pa t genyen rezistans pou yo te kapab travay di menm jan avèk nou menm Afriken. Lè Espanyòl yo rive sou tè a, ebyen, Endijèn yo te akeyi yo. Se tankou like, Endijèn yo se te yon pèp ki. Ospitalye, Lè yon etranje vin lakay yo, yo trete etranje an tankou wa, tankou rèn. Ebyen, lè Espanyòl yo rive, se akèy sa ke yo te ba yo. E, m pa vle ale twò lwen nan istwa pou m ap pale de kasika, paske il lan te divize, m kwè, an 5 kasika. Te gen chak kasika yo, yo te divize pa 2 kasik. Nou te genyen. Caonabo nou te genyen Ovando, Anacaona, bagay sa yo, m pa raple m de tout non yo. Ebyen, ki sa espanyòl yo yo fè? Yo fin ganye konfyans endijèn yo, ebyen se la yo pral pase gòd vitès sou endijèn yo pou yo kapab fòse yo travay. Lè yo vin sispèk ke tè sa li gen bon lò ladan l. Tè sa li gen bon resous ladanl ke yo kapab eksplwate pou yo kapab vin kapab di pou yo anrichi Lespay, ebyen yo vin ale pou yo eksplwate endijèn yo pou fè endijèn yo travay di. Gin nan endijèn ki pat ka sipòte ki te mouri akoz de soufrans, akoz de baton yo te konn ap pran, gen endijèn tou nan eseye sove, espanyòl yo te tiye yo, genyen tou ki te. touye tèt yo ki malgre ke yo pa konn naje te lage tèt yo nan lanmè ebyen se konsa lè espanyòl yo yo menm yo wè ke nonb dendijèn yo vin grandman diminye yo pa genyen moun pou yo fòse travay ankò paske aparamman yo pat vle travay se moun yo te bezwen pou fòse yo travay lè yo wè ke pa gen moun ankò ki pou travay se lè sa yo deside yo di konsa ebyen ann ale ann afrik al chèche afriken pou nou vin mennen yo la pou yo vin travay ebyen se konsa nou ateri nan amerik lan nan afriken yo paske se pa selman ayiti mm-hmm. se pa selman sou il ayiti an ke yo te vini yo te ale nan lot anti yo tou tankou Martinique, Guadeloupe e sa fè wap wè pèp sa yo se majorite se moun nwa. Yo te ale tou menm Ozetazini ansanm avèk Afriken pou al travay tou. Ebyen eh se konsa. Se konsa zansèt nou yo tap soufri, yo soti paske Ayiti m kapab di menm jan nou wè. Kounya la, nou gen plizyè peyi k ap peze nou pou souse nou, ebyen se konsa l te ye depi lontan. Lontan se te, e kòm si m te ka di w se te yon gè antre Lafrans, Lèzespay epi tou Langletè. M kwè Pòtigal te pran pa l tou yon lè. Menm Pòtigal te pran pa l nan nou, te pran ti souse pa l tou. Ebyen, tout peyi sa yo, yo t ap goumen paske yo tout te vle ke se yo menm ki pou sèl chèf sou tè peyi Dayiti. Ebyen, yon lè konsa esklav yo pral di, sètase. E, se lè sa yo pral mete tèt yo ansanm pou yo kapab revòlte kont kolon blan paske yo te di ke li lè li tan pou ke yo kapab pran endepandans yo. pou nou arive pran endepandans nou ki te deklare le premye janvye 1804, ebyen esklav sa yo, yo te pase dè dizèn dane ap goumen, ap batay, ap òganize dè mouvman pou ke yo kapab rejwenn libète yo. E jan nou sot di an, majorite nan mouvman sa yo, ebyen yo te fèt nan mwa Out. E menm apre. endepandans nou ankò, gen anpil gwo evènman ki pase, menm apre 1804, 1806, gen anpil gwo evènman ki pase nan istwa peyi Dayiti, e tout evènman sa yo, yo te fèt nan mwa Out. E nou pral enimere kèk evènman pou ou, depi premye Out, pou nou konnen un peu, nou pa pral detaye tout, paske chak jou pou nou kapab fè nou byen enbi de istwa lan, chak jou nou pral eseye pou nou kapab fè yon pòs pou ke pou chak dat n ap bay detay sou ki sa k te pase nan dat lan, e pou nou kapab konprann pi byen, paske malerezman pou yon rezon ou pou yon lòt, Tout istoryen ayisyen yo lè yap pale de istwa dayiti yo chak la bay yon bagay diferan ann pran egzanp lè desalin mouri lè nou te nan lekòl primè yo te konn ap pale nou de defile la fòl ki se te li menm ki te antere ki te ranmase rès kadav janjak desalin pou l tal antere li o. Ok eum m pa raple m nan simetyè Sent Ann yè m kwè sa. Gen de istoryen ki fè nou konnen ke Defile se te yon moun fou. Men sous sa yo, kote ke yo soti? Kote yo jwenn yo? Alòs ke gen lòt istoryen tou ki fè nou konnen ke Defile se te yon espyòn. Li te. Malerezman w ap wè nan istwa Dayiti lè y ap onore nos aïeux, yo plis fokis sou gason yo. Pandansetan, te genyen fi ki te jwe gwo wòl nan mouvman esklav yo. Gen fi ki te konn ap distribiye zam pou esklav yo kapab goumen. Gen fi, wòl yo se te enfimyè lè esklav yo blese. kap pran swen esklav yo, gen fi tou ki te konn kanpe devan bann nan avèk zam nan men, avèk manchèt nan men kap goumen menm jan ansanm avèk gason. Ebyen defile ke lè nou nan lekòl yo te fè nou etidye defile tankou se yon moun fou, gen istoryen ki fè nou konnen ke defile pat yon moun fou. Defile son moun ki te jwe yon gwo wòl nan mouvman esklav yo, kisa l te konn fè li menm, li te jwe wòl espyon. Defile te konn abiye an moun fou, paske l konnen, lè yon moun fou ap mache nan lari, kolon yo pa pral prete atansyon a moun fou an, kenn moun pa pral prete atansyon avè l. Li degize an moun fou pou l kapab enfiltre l pami moun yo, pou l ap pran koze nan men, anba bouch blan pou l al pote bay nou menm. Pafwa tou, li konn degize an pwostitiye, Paske, menm si kolon yo te konn ap fè esklav nwa yo pase mizè, yo te renmen ti fanm nwa anpil. Depi lontan yo renmen fanm nwa, yo renmen bèl nègès yo. Ebyen, Defile konn abiye an pwostitiye pou l atire kolon, menm jan, pou a menm bi an tou, pran pawòl nan bouch yo al pote bay. esklav yo, chèf yo. Men eske alafen istwa nou yo te vin dekouvri kiyès Defile te ye?
Pa janm gen istoryen ki janm ka ba w eksplikasyon sou sa. Dayè yo chak la yo ba w yon bagay diferan, genyen ki di ke Defile se te yon moun fou, genyen ki te di Defile se te yon pèsonaj kèlkonk, genyen istoryen tou ki pale di men ki wòl Defile te jwe jiskaske lè Jean-Jacques Dessalines mouri, se defi, paske, il parè ke, e menm nan lanmò Jean-Jacques Dessalines genyen flou, paske, yo fè konnen ke se krible, gen de istorik ki fè konnen se krible yo te krible Dessalines anba bal, yo te antoure l, li menm avèk Charlotte Marcadieu, ki te, yo te krible yo anba bal. Gen lòt istoryen menm ki fè konnen ke se rache yo te rache Dessalines. Ou vin twouve dan lanbara ke pwòp istwa peyi ou pa konnen. Ou pa ka konnen eske se kribe yo te kribe l anba bal, eske se rache yo te rache l a manchèt,
oubyen eske yo fin kribe l anba bal epi apre yo rache l a manchèt. Paske yo te fè konnen ke yo te pran rès Jean Jacques Dessalines, yo te simen tout kò Jean Jacques, e kòm si yo pran moso pa moso, yon bout pye la, bout ponyèt la, bout tèt la, yon lòt kote, ebyen se defile. ki te mache ranmase tout moso kò Janjak Desalin, li ale li koud yo, li fè l vin ann antye, epi tou li ale nan simityè Sentàn pou l al antere l. Ebyen se konsa, chak istoryen ban nou yon istwa diferan, gen ki te di nou ke. Yo te tire Dessalines, yo te tiye l pa bal, gen ki di tou ke se rache yo te rache jiskaske Defile te mache ranmase moso yo, koud yo fè yo vin yon kò antye epi pou l kapab al antere. Pou moun ki pa konnen, vrè non Defile se Marie Dede Bazile.
Marie Sainte Dede Bazile.
E jan nou sot di l ke nan mwa out lan, gen anpil dat enpòtant e gen anpil evènman ki enpòtan ki arive avèk rezilta ke nou konnen an ki se endepandans Dayiti, ebyen nou pral pale de dat sa yo kounya.
Ok, so san pli tade, nou pap antre vrèman dan lè detay. Nap jis bay dat avèk ane an e kisa ke ki fè dat sa li enpòtan. Wi e nou va bay detay yo chak lè dat lan rive, nap fè yon pòs tou ke nou kapab bay detay separeman de chak evènman sa yo. Kòm jodi an se 8 out ke li ye, nou ap kòmanse avèk premye mou, premye out, premye out 1800 nou te gen.

Vil Petit-Goâve lan li te yo te leve yo te leve kont gouvènman pwovizwa lan ki te dirije pa Salnave nan tan sa. Wap kontinye avèk le 2 out? Yes, nou genyen, wi, nou genyen 2 out, ok, 2 out 1911 se demisyon d'Antoine Simon. Ok, m kwè Antoine Simon ki te. yon moun ki te eli pa Lasanble Nasyonal, ok, li te vin bay demisyon li le 2 out 1911. Toujou le 2 out 1916, le Sena è britalman disou. M kwè sa soti vye la tou dènyèman. M pa kwè Ayiti gen Sena ankò. So nan istwa la yo mete britalman. Trè byento n ap ba w plis detay sou poukisa yo mete advèb sa a nan fraz lan. Sou 2 out 1916, yo te di sou Sena yo te fonn li tankou lè ou vide sèl nan dlo. Yo fonn Sena a, yo te vin elimine Lachanbre des Senats nan peyi Dayiti. E le 2 out 1925,

E se sa ki ta pral fè li vin tonbe sur l'île d'Haïti. Exactement. Ki se le 4, jou li te rive an Haïti, m kwè se le 4 desanm 1492, nan menm ane an. Yeah. So li te fè preske. 2 mwa.
Plis ke 2 mwa.
Yeah. Li kòmanse 3 out. 3 out, yeah.
Let's say, 4 mwa. Yeah, li fè 4 mwa sou lanmè.

1888, Revolt au Cap Haïtien contre le Président Salomon. Ok. Prezidan Salomon, pèp Kapwa a te revolte kontre li menm pou di ke yo pa bezwen prezidan sa ankò.

Ok, nou genye toujou 5 out 1911, fòmasyon de gouvèneman pwovizwa avèk Leconte, Cincinnatus Leconte. M resi sonje non konplè moun sa. Ok, yo te kreye yon nouvo euh, gouvèneman pwovizwa an Ayiti avèk kòm chèf Cincinnatus Leconte le 5 out 1911. toujou le 5 out 1919, ebyen, yo te vin vote yon lwa ki pèmèt aske la Desalinyèn li menm li vin devni lim nasyonal Dayiti. E, an palan de Desalinyèn, ou konnen gen moun Gen anpil moun ki pa konnen tout 5 kouplè la Dessalinyen yo, e gen moun ki konnen l, bòt ki pa konnen l an kreyòl. Yo pa konnen l an nòt, yo pa konnen l an kreyòl. Ayisyen yo souple. Men eske se fòt nou oubyen fòt lekòl yo? M pa kwè se fòt lekòl. yo paske map sonje mwen menm lèm te lekòl chak maten pou monte drapo se la Dessalinienne. Non nan sans mwen di ki fèm di fòt lekòl yo paske gen de lekòl kreyòl la ki se lang nou yo pa vle ke ou pale kreyòl tout bagay yo an franse depi ou lekòl lan sou la kou lekòl lan ou sipoze pale franse. Se pa manti paske lekòl mwen gon bagay yo te bay ki rele ajenda yon sòt de ti liv pou ekri devwa ok yo te bay ajenda. Nan kòmansman ajenda yo te mete im nasyonal peyi an an fransè e an kreyòl. Pàkont, egzakteman, malgre yo mete l nan ajenda e an fransè e an kreyòl, lè n ap monte drapo yo pa janm chante l an kreyòl, se toujou an fransè. Se swa yo chante im nasyonal la an fransè oubyen yo chante l L'hymne à la jeunesse.

Ou ton bon elèv.
Ok, so, toujou le 5 out 1931, akò Ayisyano-Ameriken prevwayan la dezokipasyon Dayiti. Nou konnen ke depi 1915, Ameriken te vin sou sol peyi Dayiti pou te okipe nou. Ebyen, 5. Out 1931, Ayisyen ansanm avèk Ameriken te siyen yon akò pou ke yo prevwa, sa di, akò lan yo siyen an e pa pou tankou stope okipasyon Amerikèn lan, pou prevwa pou yo stope okipasyon Amerikèn, sa di, pou yo prevwa ke Ameriken kite sòl, sòlda Ameriken yo kite sòl Ayisyen an pou yo retounen. nan peyi yo. E 5 Out 1964, envazyon Dayiti par le groupe Jeunes Haïti. Group jèn Ayiti an, se yon group ki te fòme par 13 jèn. 13 jèn sa yo, yo menm, yo te opoze a rejim François Duvalier a. E jèn sa yo, yo pa t ap viv Ayiti, yo t ap viv Miami, Florida, Ozetazini. Ebyen, yo te met tèt yo ansanm paske yo te genyen menm vizyon politik. Yo te kont rejim Duvalieris lan, yo te kont rejim diktatè, diktati lan. Ebyen yo te met tèt yo ansanm, yo debake an Ayiti pou yo kapab òganize de mouvman pwotestatè kontre rejim Duvalierist lan. E konnya nou pral pase a dat suivant lan ki se le 6 Out.
Ya. So le 6 out 1867, desè de Faustin Soulouque a Petit Goâve.
E pou moun ki pat konnen, e se pandan map fè rechèch sou sa tou mwen dekouvri sa, m pat janm konnen si Faustin Soulouque, padon m konnen gen moun ki pral di e sòt m sòt pou sa, padon pou sa m pral di a men, se pandan map fè rechèch pou videyo sa, ke mwen dekouvri ke Faustin Soulouque se te pitit Jean Jacques Dessalines. M bat tout pou sa. Sitou li pat um, li pat genyen menm an oh, menm e eh, non fami avèk Faustin Soulouk. Par gen ki tap janm konnen se pitit mwen. Se pitit Jean-Jacques Dessalines ke Faustin Soulouk te ye. Euh, le 6 août 1911, Antre triyonfal de Sinatus Leconte a Port-au-Prince. N ap kontinye nan 7 out.
7 out se ekzekisyon de Celigny Ardouin. Ou bliye ane a, 1849. 1849. M konnen gen moun ki pa konnen sa ekzekisyon vle di. Ankò pou nou pa joure wozo di nou konsa kote kreyòl nou. Nou pa konprann fransè a. Egzekisyon, lè yo egzekite yon moun, sa vle di yo tiye moun nan. Ok? Yo tiye Celigny Ardouin. Celigny Ardouin se ki moun li ye? Moun ki te fò nan literati ayisyèn, nan istwa dAyiti. Celigny Ardouin se te frè Beaubrun Ardouin. E le 7 out 1911, Cincinna, nou wè, m pa konn si w remake sa, Fendy, Cincinnatus Leconte, li re, non sèlman li repete anpil nan istwa Dayiti, men tou, non l repete anpil tou pou mwa out la. Sa fè 3 fwa nou repete l la pou mwa out la, e nou sèlman nan premyè semèn mwa out la. Ok? Cincinnatus Leconte, le 7 out 1911, lanse. li lanse premye pwoklamasyon li. Premye pwoklamasyon se ki sa sa vle di? Sa vle di li pwoklame tèt li kòm chèf di pouvwa egzekitif. E kòm se tankou chèf di pouvwa egzekitif e tankou prezidan peyi a. Li pwoklame tèt li kòm prezidan. Le 7 out 1880, Nisaj Sajè ki te prezidan Ayiti di 19 mas. 1870, e byen nesaj sa a jè, li te fè vwal pou peyi san chapo yon 7 out 1880. 7 out 1933, se yon lòt akò ke Ayisyen ansanm avèk Ameriken siyen pou yo prevwa ankò, pou yo prevwa le retrè dè twoup amerikèn an Ayiti. Sa fè dezyèm akò ke Ayisyen avèk Ameriken yo siyen pou ke yo kapab prepare pou Ameriken yo, solda Ameriken yo kapab kite tè peyi Dayiti. E kounye la pase a 8 out.
Le 8 out 1902 li menm. Ensandi dorijin kriminèl a Peti Gwav fezan pli de 400 viktim. Bagay sa yo pa premye fwa y ap pase. Paske tout tan la y ap repete la dènyèman anpil anpil anpil. Jenosid.
E menm 8 out sa 1912. Eksplozyon du palè nasyonal. What? Wi. A 3 zè du maten, te gen yon eksplozyon palè nasyonal. Le 8 out 1912. Wi, e se lè sa tou, prezidan Cincinnatus Leconte ta pral mouri, paske li te nan palè a nan moman eksplozyon an. Waww.
Waw waw waw. So jan nou kapab tande lan Cincinnatus Leconte se yonn nan 5 prezidan dayiti ki asasine o pouvwa.
Yeah. E pou sa ki te pase dènyèman avèk ansyen prezidan nou an, m gen enpresyon si palè an
Si tranbleman de tè lan pat kraze palè an, sa te ka rive nan palè an ankò.
Yè se, paske m kwè avan tranbleman de tè lan, m kwè moun ki prezidan peyi an se nan palè a li te konn abite. Men li pa t janm konstwi. Yo pa t janm rekonstwi l ankò. Non, se sa m ap di w, avan tranbleman de tè lan. O, avan tranbleman de tè lan. Avan tranbleman de tè lan se nan palè a m kwè yo te konn abite. Se aprè tranbleman de tè lan m ap tande ke lè y ap pale de kote prezidan abite y ap pale de la mezon rezidansyèl. du prezidan bay sa yo so se aprè tranbleman de tè lan palè a vin kraze yo pa rekonstwi l ebyen prezidan yo vin oblije al debouse yon lòt lajan nan kès leta pou yo kapab swa achte oubyen lwe yon kay byen chè pou yo abite avèk fanmi yo.
Waww eksplozyon.

Moun sa yo sèmante pou yo pa kite peyi a anri to.
Sou lòt yon twazyèm trete ke Ayiti sinye avèk Ameriken, epi wè, moun yo tèlman komik, yo tè, moun ki ekri bagay lan, istoryen an tèlman komik, li gentan wè ke li pral di akò sinye, akò sinye, li pral di l twa fwa, li oblije chanje franse a, men se menm bagay lan l vle di. So, se yon lòt trete ankò. Ke Ayiti siyen avèk Ameriken yo pou kapab di konsa ok men kilè yo prevwa pou Ameriken kite peyi a pou ke Ayiti soti anba okipasyon Amerikèn. Men eske nou soti?
Question mark. E pa mwen pou mande. Question mark. 9 out 2015, Eleksyon lejislativ. Ok. yo òganize yon eleksyon lejislatif an Ayiti, e se Konsèy Elektoral Pwovizwa lan ki te prezide pa Pierre Louis Opont, so se bagay ki pase la, avan yè la, ok. Wi an, 2015. E sa k fè yo mete eleksyon sa, paske se pa premye eleksyon lejislatif ki fèt an Ayiti. Sa k fè wè yo mete l dan listwa, se paske eleksyon sa yo, eleksyon sa, yo rekonèt li kòm. Eleksyon ki te genyen plis fwod nan tout istwa peyi Dayiti. Se eleksyon sa k te genyen plis fwod e plis vyolans tou. E m ap sonje, e se pa t sèlman eleksyon lejislatif lan, se te eleksyon prezidansyèl yo tou. Jiskaske m ap sonje, lè yo fin bay rezilta eleksyon yo, gen moun ki te menm pran lari di konsa ke yo trike eleksyon an jiskaske yo te oblije fè yon lòt eleksyon ankò, fè moun al revote ankò, ebyen, se pou sa yo mete eleksyon lejislatif de 2015 yo, yo mete l nan istwa paske yo rekonèt li kòm eleksyon ki te gen plis vyolans e plis fwod nan tout istwa peyi Dayiti. Si w pa t konn sa, make sa nan kaye w. Sitou pou moun yo ki m konnen ki pral nan konkou fakilte dè syans, konkou ENIP, yo konn poze kesyon sa yo anpil.

11 out 1912, jan nou sot tande an, se Senatus Leconte ki se te yon nan prezidan ayisyen yo, yon nan 5 prezidan ayisyen ke yo te asasine sou pouvwa, ebyen, yo te fè funeray li le 11 out 1912. E nap pase a dat sa ki se 12 out.
Ya. So le 12 out 1915, eleksyon de Philippe Sud Dantignave sou la vijilans de marin amerikèn.
Wè on lòt pwoblèm ankò, sa vle di, y ap eli yon prezidan, se sou la vijilans de marin amerikèn, sa vle di, ameriken toujou la nan degonn nou.
E an 1959, dekrè prezidansyèl entèdisan tout aktivite de l'Union Nationale des Membres de l'Enseignement Secondaire.
E pou anpil moun toujou konn ap pale, sitou granmoun yo ki toujou ap di, O nan tan pa m, pa t gen bagay sa. Tout bagay ou wè k ap pase ann Ayiti. yo te la depi lontan. Oh yeah.
Kapasite nan le mond menm. Sak fè ou kapab wè sa kap pase konnya li genyen plis anplè ke sak te pase avan yo, se paske konnya nou gen sak rele teknoloji. Yeah.
Nenpòt kote bagay lan ap pase, menm si ou pa nan peyi a, menm si ou pa prè kote bagay lan ap pase, ou ka wèl, ou ka rale ti telefòn ou la ou wè tout bagay nan telefòn ou. Ou monte sou Google, ou monte sou YouTube, ou monte sou Facebook, w ap wè tout bagay. Men afè pou moun ap vin di m, paske imajine w, si yon moun ap vin di m konsa ke bagay sa yo pa t konn fèt nan peyi a. Ann pran egzanp, tankou jan prezidan nou an sot mouri lotrefwa la. Yo te fè yon bagay ki pi grav toujou. Eksplozyon. Se de fwa yo eksploze palè a, se pa sèlman Cincinnatus Leconte ki mouri nan palè a. Se 2 fwa yo eksploze palè an avèk tout prezidan anndan l. Madanm pitit li yè. Chèf de sekirite, ajan de sekirite tout sa. Tout moun sa yo mouri paske son eksplozyon ki te genyen. Jan nou te di an, mwa out la genyen anpil dat enpòtan ladan l. Men si nou ta va pran tan nou. pou nou pale, e pa sèlman pale non, pou nou jis site chak grenn dat sa yo, epi pou nou di men ki sa k te gen nan dat sa yo, m panse ke videyo a t ap dire plis ke 1 èd tan. Se sa k fè n ap rete a 14 out, se sa k fè n ap rete a 14 out, ki se, m pa konnen pou lòt moun, men pou mwen menm, M panse ke 14 out lan se dat nan mwa out la ki pi enpòtan. M pa di dat an jeneral non, m presize dat nan, se jou nan mwa out lan ki pi enpòtan nan istwa peyi Dayiti paske se nan dat sa ke yo te fè seremoni Bwa Kayiman. E ankò nan seremoni sa, yo ban nou anpil manti. Menm jan tou istoryen yo, menm jan yo fè pou istwa lanmò Janjak Desalin nan, chak istoryen bay yon vèsyon diferan de seremoni Bwa Kayiman. Men nou pa pral pale de seremoni Bwa Kayiman an. Kounya, paske nan videyo k ap vini semèn pwochèn nan, nou pral pran le swen n ap konsakre videyo sa inikman a seremoni Bwa Kayiman.
Rete branche pou videyo sa ki gen pou li vini an. Kidonk, nou pa gen ankò ke n ap ajoute, right? Non.
Nou remèsye tout moun ki pran tan. M konnen ke nan twouve videyo an long, men se vreman enpòtan pou ke nou pran tan pou nou aprann de istwa nou, ok? Se nan konnen istwa nou, konnen pase nou, ke n ap ka konprann prezan nou, e ke n ap ka poze de zaksyon ki kapab pèmèt aske Futur nou antan ke pèp li diferan ni de pase ni de prezan. Exactement.
Ou konn yon bagay ke mwen tap panse, mwen te di poukisa, ou konnen ke jenerasyon kounya, timoun kounya yo yo pa vrèman pran le tan pou yo li on livre, ou konprann? M tap di si ke istoryen nou yo, yo te kapab fè on podcast, m pa konnen. Ou konn sa bzwen lan te ka rakonte istwa lan petèt moun te ka ale pandan yo nan machin yo oubyen pandan yap fè nenpòt bagay kèlkonk epi yo te ka ap tande istwa yo. Gen plizyè istoryen ki fè l, gen istoryen tou ki menm fè videyo tou. Nou genyen istoryen Bayyinah Bello ki fè anpil video kote ke li pale de seremoni bwa kayiman, li pale de l'empereur Jean Jacques Dessalines, li pale de anpil anpil bagay enpòtan de istwa d'Ayiti an. E m kwè gen kèk video de Baïna Melo ou kapab menm jwenn sou Facebook, gen tou kapab, nou kapab jwenn tou sou YouTube. E se yon istoryèn ki. Lè wap gade video l, wap tande fason l ap pale, ou konprann ke li son moun ki sètèn, ki byen enbi de sa l ap di a. Men toujou malerezman, gen lòt istoryen tou, nan menm sa yo ke l ap rakonte nan video l yo, nan podcast li yo, Gen lòt istoryen ki pale de menm bagay sa yo epi tou ki bay vèsyon diferan. Sa vin fè ke ou on ti jan bwouye, ou pa ka konnen kiyès nan yo. E nou menm se lalotre jou nou fèt.
Ebyen, nou pa p rete twòp. Mèsi avèk ou menm ki t ap gade videyo a. Jan ke li ye, Wozo se aprann, pataje epi grandi. Map aprann de ou, wap aprann de nou e konsa nou ap grandi. E jan nou toujou mandew, si ou wè nan tout sa ke nou di yo gen yon bagay ke nou pa di byen, ou byen gen yon bagay ke ou panse ke nou te sipoze pale de li, men nou pa pale de li, ou va toujou kitel nan kòmantè pou nou. Epi tou pa neglije pataje video yo, like. comment epi tou pa bliye challenge lan paske challenge lan se kon sa l ye kelke swa sa nou poste ke l te video, foto, teks kelke swa sa nou poste toujou pataje, toujou comment pou kapab devenu fan Wozo e se kon sa n ap ka konnen kiyès nan 3 moun ki premye fan Wozo pou n kapab ba yo prim yo.
Ok, san pli tade, nan di bye bye. A la pwochèn.
Bye. Pou yon lòt videyo.